Bonjou pou tout moun kap gade nan maten an. Bonjou. Bonswa. Bonswa tout moun kap gade nan aprè midi an.
Bonswa.
Nou de sou fanmi kap gade nan. Nou de sou fanmi kap gade nan kay. Nap kite sa pase m kwèl funny.

Map tann ou sou li sou M gen 2 li m gen Digicel m gen Natcom sou ou ka rele sou nenpòt ladan yo. Ok.
Yes baby. Yes baby. Oh baby. Oh yes. Oh yes.
Ok, so map poze l kèk kesyon pou nou ka konnen eske li gen pitit deja. A ki laj ou kòmanse nan fanmi?

Yes baby. Ok, ki laj gen nan kòmanse nan fanm. Ok, mwen panse sa grav pou ni la. Mwen panse. Sa, sou bagay mwen sonje. Sa kòmanse trè trè bonè. Bon, lèl fèt lan bat menm gen lespri. Ya, paske, paske, tout lèm te gen nevan patè mwen gen bon lespri, paske jan pa nte leve li te fè leve n fèmen. Tou lespri bat gen, jan kon zen ayiti bat gen lespri koridò. Lèm te sou bat vwèman ouvri sou fi. Bat, ban male sou dosye ya, pou moutou sa lèl te fèt mwen bat kondan yon vwèman. Mwen se nka bat sou sou sòt de menaj li te gen, mwen mwen, mwen se yon ti dam ki te, lèl te pi gen, kèmèl te gen plis nanm ke mwen, bat mwen bat gen nanm. So li te, akoun mwen te gen 5 an mwen 6 an,

Mèt Joël te konn ap di m te renmen m, m te konn di m te renmen m akoz m se yon bon timoun, m te renmen yon moun ki te toujou janti. Mèt lè m vin resi kòmanse gen plis nanm, m vin renmen avè l. Bon, avan m te renmen avè l m te fin gen yon lòt m te renmen avè l avan. Epi, m ta pral fè yon ve a Bondye. Rezon ki te fè m fè ve a akoz m gen yon lè m tande manman l te di yon bagay m pa t renmen. Kounye a menm, m te tou fè ve pou m pa rantre nan relasyon avèk fi. Toutotan m pa marye. Alepòk m te ka nan 14, 15, 16 an. Te di nan epòk sa a m potko vrèman nan fi. Janm di lèm te nan fi a 6 ans sa lè sa m pat konn anyen se te moun nan ki te pranm ki te fè avèm Ahh but kounye la janm di la lòt ti dam nan m vin fè vue poum pa al nan relasyon an ankò akoz manman l te dil bagay sa l te di an epi kounye a m te vin renmen avèk ti dam lontan lèm te konn ap di li te renmen m nan but m pat konprann li paske l te di li te renmen m akoz m son bon timoun li ap tou konn nan sans li apresye m epi m vin al renmen avèl kounye la fwa sa kounye a m vin fèl konnen ke m ah m fon vue a Bondye poum pa rantre nan relasyon toutotan m pa marye. Mpa renmn jan nou fè santi bagay sa toutan mpa marye then mwen di li pou li ede si mwen wè lèm nan anvi tonbe pou l edem pou mpa tonbe vrèman vre pou te kenbem bat mbat tonbe avèl. Sa tou sa Djoudjou m preske di Kadie tou eske ti renmen jwèt toujou a se bout kout twò va twò konnen bagay sa twòp vrèman se malgre m la m te ka nan 15 16 17 an m pa twò entèrese nan bagay sa twòp epi tou m pa M te fè ve a bon Dieu m te vle toujou kenbe ve a. M te vin gen depi m gen yon mennaj lè m rive nan lekòl mizik ki rele lekòl mizik sekirite ti mennaj m te vrèman renmen but renmen jan m gen mennaj la nou pat konn menm yon ti bo nou pat konn fè ya but m te byen renmen l te byen renmen m but zanmi te lòt zanmi lòt pwofesè te gate mennaj lan paske akoz m t al travay nan lekòl mizik Jakmèl lan.

Oseyan k plezi konnen non oseyan non lanmè plen pwason ladann plezi m yo relem oseyan plezi m plen fi nan vi m plezi m plen fi ki renmen m tout bagay tout kote m pase se fun se fun rezon sa tou fò m di n sa lè m al travay chak mèl la se yon nan rezon ki fè m vin pèdi apeti m paske m te moun m te konn manje anpil anpil bouch mwen te bon m pat konn jwe a manje konprann fò m di sa m te ka manje half half mwatye chodyè pou kont mwen. Mwen te konn dekonn men bouch mwen te bon. M pral pèdi apeti m lè m al travay Jakmèl. Pase elèv yo, lè m vin travay, lè lang se lè m al manje. Yo vin dèyè m, fè m al fè m mache. Mwen te di gen lontan paran m jan te leve nou pa t leve konn nou anpele sòti. Malgre lè m te lekòl, nou pa t nou te lekòl nan Pòtoprens, nan vil nan, nou te rete Laplèn, kote nou te rete nou te toujou al lekòl lavil. Trè souvan nou al lekòl lavil. Gen de lè lè lavil nou te lekòl, gen de lè nou te lekòl lòt kote. Lè mi lekòl fini, nou pa fè lòt wout lakay nou tounen, nou pa tankou vagabon. Li di n sot lekòl, swa nou pral gen sekirite nan mizik, paske nou te konn pafwa nou fè tout jounen nan lari. Sot lekòl vin nan kè a ale nan repetisyon. Li di li konsa, nou fè jounen deyò, e pa nan sans pou nou fè vagabon al nan dèyè fi, al bagay, nan, nou pa t konsa menm menm. Li di, si wè n rete deyò, konnen n al fè yon bagay enpòtan. Sinon, lakay n ap antre dirèk. Kounye a, e lè m rive Jamèl. Epi tou lè sa lespri m pral kòmanse, epa tout lespri m pral twò ouvè nan bat nan sans m pral kòmanse gen plis ide, zanmi zanmi zanmi pral vini sòti avè m, epi tou se la tou m pral aprann danse tou bagay sa koz m pat konn danse, m pral konnen anpil anpil bagay m pat konnen nan vi m, gras avèk Jakmèl m vin vrèman plis ouvè m vin konnen anpil bagay. Epi tou aprann e la m pral aprann danse latino tankou salsa, tchatchatcha, rumba, tango, tout bagay sa yo gras a Jakmèl, anpil bagay m konn nan vi m gras a Jakmèl. Kounye a menm, medam yo konn lè pou nou manje, medam yo konn vin dèyè m pou m al soti. N al mache, konn vin lè pi pijama se yon bèl vil li ye, epi ou mache nenpòt ki lè ou vle, konprann? Pijama tou tout moun konn lòt. N al mache, mache mache nan ba m gentan manje, kounye a m konn vèdi apeti m, Dim pa ka manje ankò. M tou pèdi apeti. M mèt vin bwè siwo kounya m pa ka manje. Men, kounya, jan m te di nou an, lòt pwofesè a di konsa m plen fi nan vi m tandike m pa t nan ya medam yo. Medam yo te jès zanmi m. Men, lè y a di m plen fi nan vi m bagay sa yo, kounya m tou pèdi ti dam sa. M pa ka di nou non moun, m pa ka site non pyès moun. Lè sa yo, depi nou sa avan m pa t site non pyès moun. M pa ka site non pyès moun lòt. Se te, se te yon ti zanmi ti dam m konn te renmen anpil. Epi yo gate mennaj. Epi m pa t janm konnen, m le gate mennaj lan. Lòt gen lòt bon zanmi ki te konnen ki pa janm di misye sa k pase. M pral konn sa trè ta. Pafwa menm moun nan ki gate bay lavil li m pral di konsa, a men wè tèl pa enterese avè m konpa sa, ka jere sa sètire. Sètire li k gate l, etan w zanmi fi. Li k gate relasyon an, ki al di m plen fi jamè, tandiske m pa t menm gen fi jamè. Li ba l, li te ba l presyon bagay sa yo, jiska se bagay m gate. Ok, m pa vle rete twòp sou sa. Se bagay Bebik. Bebik ap ouvri, k al nan fenèt la pou l gad deyò. Kounye a menm, kounye a, relasyon sa vin gate. Men al devine ke Mezilè yo ka kontinye bagay sa yo but m pa janm konn se sak pase, nou vin separe. Bon but fòm di nou m te vrèman renmen l. Tou lè n separe m te toujou renmen l jiskaske m pral kontinye jwe avè l, m vin gen lòt zanmi, m gen lòt youn nan, m te gen plizyè lòt elèv nan kote m t ap travay la ki vin aprann mwen dan, ki vin envite m nan lekòl dans, m nan aprann danse. Men al kote m al aprann danse an, m pral kontre avè yon ti dam m pral fè yon, m pral vrèman fè yon bon renmen Epi, nou te gen menm laj tou. M te just ba li like 6 mwa konsa. 6 mwa konsa. Epi m te fèt. 6 mwa. 6 mwa. 6 mwa. M di nan anglè. M di nan anglè. Sorry. Sorry. M pa renmen kont de sa. M te gen yon valè yon valè de 6 mwa konsa. Epi tou, m te fèt. M fèt nan 24 nan mwa. M fèt la. Lè m fèt nan 23 nan mwa l fèt la. Te kwa di 23, 24. Madanm la nan menm mwa non, nou fèt nan mwa diferan but nou fèt nan 24 men li fèt nan 23 nan mwa lan but nou te fèt nan menm ane. Epi tou vre nou fè nou te ansanm, m te panse se moun ki li te moun pam nan nou te fè vi m nan pou mwen men te li menm, ni li menm tou li te konnen mwen te moun pal lan. Tout bagay nou te gen sanble jan nou te konn ap viv, tout bagay nèt nou te just youn ki fèt nou te just sanble a moun pam nan. Se kòm m te konn priye Bondye m te konn di Bondye men jan de moun mwen bezwen. Epi nou vin fè avèl nou te vin fè 6 ans. M ka konprann 6 ans li pa yon mens afè. Mwen konn misye ap fè 6 ans ansanm li pat janm ansent. Se lèm vin estab isit m pral kontre avèk yon moun depi premye jou m wèl lan m di just nan foto m wè moun nan m di waw men moun mwen an. M te fè m di waw but li sanble yon timoun. Ya se vre bebe foto te mete a te fè sanble yon ti sa moun te pè. Li sti ya li sanble yon ti moun. Ya but nan sans mwen di a foto te sa pat sanble moun ki gen 18 an menm. Sa m di wa m di bon m pa konprann moun. Moun sa yo mwen sanble madanm mwen an. Sa mwen sa sa mwen sa madanm mwen. Depi m wè moun an m di wa sa madanm mwen. But foto m te wè a fè l sanble ti moun 17 m di wi m pa ka kwè m di. Pase men kijan m ye. Tankou m son moun. Tankou m gon m gon presantiman tankou sou tout bagay depi m wè l. M pa gentan define yon bagay li li. Sa koz depi lè m te wè l, m te gentan di men moun mwen. Kounye a lè menm la, menm kou menm lè sa m te Florida, lè l ap montre kouzen m, matant mwen lòt moun, m di sa men men madanm mwen. But li di sanble yon ti moutre an, m di wè, li sanble yon ti nouda sa. Ou konprann? Kounye a, but istwa sa m ap gentan pale ba nou istwa sa, istwa de madanm sa yon lòt istwa apa li ye. Sou bagay an te ladan, so m kite pati sa la. An fèt, se konsa istwa a te vin fini, vle di m pa t rive gen pyès fi ansent pou mwen. So ya li pa gen pitit deyò. So, chak moun gen yon konviksyon diferan. Youn nan konviksyon mwen te, m te toujou di m pa vle fè pitit ak yon moun si m pa renmen moun nan. Sa m di m se akoz m pa t moun ki te konn ap plede nan fi. Ou wè malgre m te toujou nan djaz, m pa t moun ki konn mache kouche avèk fi. Bat jan moun yo te konn fè sa. Bat moun yo pou di pral jwi laviw. Jan moun yo, e konsa yo konn di an Ayiti. An Ayiti non, jèn yo sa jèn yo toujou di. Moun yo di pral jwi lavi yo. Sa koz menm zanmi nan djaz mwen yo konn ap di mami. Epi tou moun te toujou ap pale bon. Sa son lòt istwa pou sa yo, e pa gen twò antre nan dosye sa yo. Bon nou se te yon moun, moun te toujou renmenm. Pa m konnen pase yon fi wèm ou pat renmenm. Sa koz menm nèg nan djaz yo konn di waw, misye gen lè pou bagay sou li. Ya, li di. Li di, li di, misye pa ap sou bò yo. Li handsome, bes. Li pa ap sou bò yo, misye pa ap sou bò yo, pèlè vye misye toujou wè. So, kwen fèk mwen sip lan, te kon sa li bat, bat moun vagabon. Mwen kwè se yon rezon sa tou, tou ase. Fi yo toujou renmen, renmen moun ki poze, moun ki pa chofe, moun ki pa twò. Se lè yon nòg vle kou. Because ou cute. E janm di la m pat vle al mari yon fi pou m al bal yon pitit deyò. Mwen toujou vle make sure ke m pa kite sa avè m. M toujou di si m ap fè pitit fò m fè pitit avèk yon moun mwen renmen. M pa pral bay moun nan, m pa pral mete moun nan nan sitiyasyon pou l ap soufri paske lè moun nan vin gen yon timoun ki pa pitit li, gen plizyè bagay ki pase. Ti moun nan soufri, madanm nan soufri tou, oubyen papa a soufri tou. Menm jan ou menm ki fi an, si w gen yon pitit deja. Kounye a ou vin gon lòt mari, timoun ou ap, wap soufri, timoun nan ap soufri, mari an ap soufri tou. Paske ou mèt fè sa ou te vle, ou mèt tou moutre ou renmen timoun nan jan ou vle, timoun nan pa vwe pitit ou difisil pou pa, pou pa soufri. Ou mèt te fè sa ou vle tou, timoun nan pap janm satisfè. Ou menm tou pafwa tou, ou pap janm satisfè tou, ou pap janm ka, gon jan ou pap janm ka pase avèk timoun ki sot nan zantray ou. Sa a, di verite, ou mèt, ou mèt, sa pa vle di ou rayi timoun nan non, Wap jwenn kareman timoun nan menm jan. Sa pa vle di ou pap fè tout bagay pou li but gen yon sòt de afeksyon ou gen pou timoun paw la ou pap ka gen pou lòt la. Yes baby. Yes. Yes. Pou poutèt rezon sa m te di m pa pral mete m pa pral mete ni madanm mwen ni timoun mwen nan sitiyasyon sa. Sa m toujou di m fòk m fè tout sa m kapab pou m pa al nan fè timoun. E se youn nan rezon ki te pou e m te konnen youn nan rezon pou kafou pa fè timoun se eseye pa pa al nan mache kouche fi. Ou konprann? Pase al nan mache rantre nan relasyon a moun, lap rive kanmenm. Mwen te sa w te ye a. Kon yon bagay yon granmoun Javel te di mwen lòt, yon madan youn nan pwofesè te di mwen sa, Frantz, pa, m renmen fason e m ap ba w konsèy sa, kontinye konsa. Li di, pa souke dlo w pa bwè nan bouch ou. Nou konnen pwovèb la? Pa souke dlo w pa bwè nan bouch ou.

Pa pa al kouche ak yon moun ou konnen ou pa renmen. Paske ou gen plis chans pou l ansent. Ou konprann? So, fèt e tout bagay sa m te konn swiv ki koz ba ba m gen chans pa rive gen pitit deyò. Gras a Dye, m pa gen pitit deyò. So, m kwè madanm mwen gen chans. Paske sa paske devni yon bèlmè pa pa pa dous. Li pa dous pou manman wè pou fi an. Bèlmè m bèl la. Ya li pa dous paske kounye a fò paske ou. Wè ti nan pa renmen la. Pap nou menm jan ya. Ou oblije fè ou oblije fè plis ke sa w fè pou pitit ou. Ou oblije fè anpil anpil bagay pou pou wè pou moun pa panse yon bagay mal de yo. Ou konprann? Pou moun pa di konsa w ap maltrete pitit moun yo. Ou oblije fè yon bann sakrifis. Wi kè gen moun nan k maltrete pitit moun yo tout bon wi.

Map dous pou ou. So, gras a Dye Bondye ki fèm map rive fè sa, li ki met tèt mwen, li pat rive tonbe nan sitiyasyon sa. Li di la pa gen jan pa tonbe ladanl pase si pa gentan tonbe depi avan, se pa kounya l pral tonbe. So, m vrèman gen chans lan. M vrèman fyè de sa. E an fèt, fen istwa a, se konsa l pase. M pa m pa rive gen m pat gen pitit deyò. Epi tou Epi se konsa m tap pase m yon ti kout pye m vin bay ti istwa sa la. M fè yon fwa dòmi paske.